Alo alo paranm yo se miss Jerome Sévère ki vini avèk yon lòt videyo pou nou m ta swete tout moun trè byen videyo sa pral baze ki jan nou ki jan nou fè tranzaksyon lè nou al la bank pase la bank si w ap travay fòk ou gon ti kanè yon kote fòk lajan w al yon kote so kounya la m pral montre w ki jan pou fè tranzaksyon la bank Bon Michiro m pa vrèman bezwen videyo lan tranzaksyon paske m gon bon zanmi m gon bon sè mwen m gon bon amitye ki mennen avè m al labank chak jou yes ou don wa genyen bon zanmi an amitye an frè an kouzen an kouzin an ke w konfye but mwen sijere w ke pou konn kijan pou fè mòd tranzaksyon sa yo pou kont ou sa k pase si zanmi sa al an vakans sa k pase si zanmi sa vin pa ka fè l So sa vle di ou kole. So si w konn kijan pou fè l ou dwe stil alè avèk zanmi an men ou fè li ou fè plis tranzaksyon pou kont ou konsa pou konn kijan pou fè l. Videyo sa tou li bon pou jèn yo ki nan 18 tan yo ki ap fè ti travay sou kote pase Florida bay ou apòtinite pou y al travay nan Walmart, nan Publix, nan Big Lot pou yo fè ti lajan. So se a laj de 18 an pou kòmanse montre yo kijan pou yo konsève lajan, lè yo gen lajan se pa kouri al achte rad paske ou konnen pou timoun nan konn kijan pou konsève lajan se pi nan laj kòmansman lèl kòmanse ap met men lajan nan men li poul konn kijan poul dirije lajan l pase ou konnen si w pa konn kijan pou kontwole lajan w lè w vin granmoun ou pap konn kijan kontwole lajan w non pli ok so Epi youn nan bagay ki fè mwen te fè mwen fè video sa se paske te gon fwa gon te gon fwa gon moun ki de moun ki bon zanmi epi gen youn ki gon kredi kad se ladan li li use kredi kad lan pou li peye kay li, machin li, asirans li paske lèl touche lajan an sou kredi kad lan epi li li peye li li use li poul peye Pou l peye bil li. So, li dwa pat on kredi kad, li te dwa on debit, pase debit kad avèk kredi kad se 2 ti bagay diferan. Epi kounya la, li gen on zanmi nan travay lan ke li vrèman konfye. So, lè l ap peye kay lan, li di zanmi an, vin, vin mete, monte montan kay lan pou mwen, pou m peye bil lan. Oswa vin monte montan machin asirans lan pou mwen, pou m peye bil la. So se konsa li vin rive li bay zanmi an nan monte tout an akant lan zanmi an vin konnen kod lan. So kounya la li konn lonje kredi kat lan bay moun nan li di moun nan a ou konn kod lan monte peye bil lan pou mwen ok se konsa kounya la apre yon ti tan genlè sa echape li li pa chanje kod oswa li pa konnen pou l te chanje l epi kounya la moun nan Ale li ede tèt li. Zanmi konfyans lan ede tèt li, l achte over plis ke 5 mil dola, l achte, li li fè gaz sou kredi kat moun nan, um pa konn li fè l al nan otèl sou kredi kat moun nan, l peye bil telefòn li, ah pitit mwen li itilize paske moun nan pran anpil tan avan l te reyalize ke moun nan tap use kredi kat li epi kounya la men gen lè son lòt moun li bay gade epi moun nan di oh ou pran tout lajan sa tèl dat sa li di non non non non so kounya lè lal labank lan lap di labank lan pa konn kijan l fè manke tout kòb sa yo epi yo dev yap montrel kilè tèl tèl lajan tèl lajan te retire tèl lajan epi kounye a total lan vini 5000 dola epi kounye a la ok e kounye a la bank lan di m pral mennen envestigasyon sou sa se yon moun ki gen aksè m pral mennen envestigasyon pou m konn kiyès ki pran lajan an kounye a yo pral use kamera yo pral bagay kounye a la Ok yo pral mennen envestigasyon epi kounye a yo di moun nan mèt kredi kat lan, lè yo vin mennen envestigasyon, lè yo kenbe moun nan, moun nan pral pran prizon. Epi kounye a la, ok se konsa bagy an pale. Epi men nan nan nan spending nan, nan lajan ki depanse an, moun nan wè yon bagay ke li konnen. Sou kounya la li di oh se entèl ki konn di mwen li konn al tèl kote nan kote sa. Sou kounya la li vin konn kiyès ki pran lajan nan account li se Amitye an ke l te konfye an. Sou kounya la li di non m konn kounya oh kounya m konn kiyès ki pran account lan. Sou kounya la Kounya la sa rete, kounya la m nan lal mande bank lan 5000 dola bak, pase si yo pran lajan ou nan bank lan yo ka remèt ou lajan men fòk yo mennen envestigasyon. M nan lal mande bank lan lajan an, bank lan di non nou paka ba w lajan an pase se ou ki bay moun nan pèmisyon pou itilize akant ou, se ou ki ba l pin ou, se pa kat ou l te jwenn atè an, se ou ki ba l tout enfòmasyon yo, so Akoz se ou k ba li aksè pou use kredi kat lan enben nou pa ka renmèt ou 5000 dola. So eske nou wè nan ki enpòtans pou nou konn kijan pou nou fè tranzaksyon nou pou kont nou. Ok so e pa di m pa di w pa konfye moun ou genyen mwen menm mwen menm mwen di w prekosyon pa kapon. Ok ou dongwa gen yon jèn tou ou kòmanse montre li kijan li pou l fè tranzaksyon. Pa bliye apre videyo a oswa pandan videyo a peze bouton ke ou renmen li, peze bouton pataje avèk lòt moun, kite yon ti kòmantè, eske videyo sa yo map kite pou granmoun yo, eske yo ede nou? Nan ki sans li ede nou? Nou mèt tape kreyòl, ma chache yon jan poum li li.

I need to open a bank account. Mwen bezwen ouvri yon kanè bank. Sure. Do you have an ID? Sure. Do you have an ID? Sur. Ou gen idantite? Yes here is my ID Yes here is my ID Wi men idantite m Thank you What kind of account would you like to open? Mèsi Ki jan de account ou vle ouvri?

Please fill this form out Please fill this form out Silteplè, ranpli fòm sa a pou mwen Ok Ok, dakò.

Eske ou ta renmen gen yon debit card avèk account lan? No, I do not need a credit card No, I do not need a credit card Non, m pa bezwen kredi kad Oh, it's not a credit card The money is from your account, you only use it if you have money. It is not a credit card. The money is from your account. You only use it if you have money. Oh, se pa yon kredi kad. Lajan an soti nan akant ou si ou genyen l sèlman pou itilize. Yes, please. Thank you. Yes, please. Thank you.

You too You too Ok mèsi dèske nou te gade Pa bliye subscribe sou chanèl la Abòne a chanèl la Konsa pou nou konn Pou lèm fè video Pou ki ede nou Pataje enfomasyon avek lot ki pa konnen yo until next time a la pwochèn se miss Jerome Sévère a bientôt.